Gade video sa jiska la fen paske gen anpil sekrè ki pral devale nan video sa. Se pa san rezon ki fè nou fè anpil rechèch pou nou kapab pote video sa pou ou. Bay video sa yon like si tout fwa ou apresye ide a, e abòne avèk chanèl la si ou poko fè sa paske gen anpil bagay kap vini mwen pa ta renmen ou pèdi yo. Jan nap gade nan tit video a nou pral dekouvri anpil sekrè ke nou pat konnen de Wendy King. Ann ale! Bonjou e bonswa tout moun, Tom Prodz ap swete nou byenvini yon lòt fwa ankò. Nan video sa jodi a nou pral dekouvri ansanm kiyès Wendy King ye. Kiyès ki travay pou li e kijan li arive fè siksè nan vi. Duver Wendy, yon rapè ayisyen koni sou non Wendy King. Li te pran nesans li a Leyogàn le 23 mas 1989. A 13 an, li te kite an Ayiti pou l te rantre a Gwadloup kote li ta pral kontinye etid klasik li yo. Jiskaprezan, Wendy King gen yon frè avèk yon sè sèlman. Wendyy King ta pral kòmanse karyè mizikal li nan lane 2003. Nan lekòl kote li te ye a, te toujou gen yon sesyon freestyle chak rekreyasyon. Elèv yo te konn pote diferant enstriman pou yo te kapab fè son pou freestyle. Yon jou, Wendyy King te deside patisipe nan freestyle sa a kote ke li te byen pase, kamarad yo te vin apresye l anpil, yo te ba l anpil respè pou fason ke li te freestyle. Li te toujou konn patisipe nan freestyle ki te konn ap fèt lekòl la. Yon semèn apre, li te vin tounen yon chouchou lekòl la pou fason yo te apresye l, fason ke li te konn fristal nan lekòl la. Ebyen menm moman an, Wendy King te deside monte yon ti stidyo kote li p ap pase dezèdtan pou li pa nan stidyo a. An 2005, atis la ta pral fè premye aparisyon li sou sèn, Nan yon lè klè, yon moman ki pap janm efase nan memwa atis la. An 2006, atis la ta pral soti premye mizik li ki pat fè yon trè gran siksè. Yon ane apre, li ta pral soti yon trak ki te rele Traka ki ta pral fè l parèt nan je piblik la kòm yon atis otantik. e anpil moun te vin apresye l. E menm moman an li te pwofite chanje non stidyo l la ki te rele Duvet Wendy li te chanje l an Wendy Traka. An 2012, atis la ta pral kite Gwadloup pou l te rantre ann Ayiti paske Gwadloup, rap la pa tèlman genyen anpil enpòtans, li te sible ann Ayiti pito, kote li te kontinye ap fè mizik e mizik li yo te rive fè siksè le kote li te sòti plizyè albòm, albòm yo menm te fè siksè de jou an jou. An 2019, atis la ta va dwe rive rankontre yon difikilte e li te deside retounen kay manman l ankò pou l ta va viv ansanm ak fanmi l, kote la li te rive fè 1 an poz e moun pat janm tande l ankò, li pat janm fè parèt sou rezo sosyo yo, li te fè silans anpil kote anpil moun te manke l, ebyen an 2021 li tounen pou tout bon e lap voye dife nan rap kreyòl nan moman an la. Ebyen se tout sa nou te gen pou nou te di de biyografi atis sa, kounya nou pral rantre nan manman penbaz videyo a kote nou pral bay sekrè siksè atis la. Ou gade videyo sa rive jiske la, son fason pou kapab dekouvri kijan atis sa rive fè siksè, kiyès ki travay pou li e kijan li fè siksè li yo. Ebyen zanmim atis sa rive fè siksè se nan travay di, nan dòmi ta, leve bonè, Atis sa arive fè tout siksè li yo. Ou menm tou ou kapab travay di, dòmi ta, leve bonè ou kapab fè siksè. M konnen ke ou tap tann pou m te di w atis sa te se tèl bò fòk te bay travay pou li, tèl kote li t al pran pwen pou l te kapab fè siksè, se youn nan bagay ke ayisyen kwè ladan l anpil depi moun nan fè siksè yo di se nan djab ke li t ale. Enben nan zanmi m atis sa fè siksè li yo se nan travay di. Travay anpil, dòmi ta epi leve bonè. Ou menm tou kapab fè siksè si w kwè nan travay, si w dòmi ta, leve bonè, si w gen pasyans. Ou kapab fè l tou. Li menm se yon moun tou. Depi yon moun fè yon bagay, ou se moun tou, ou kapab fè l. Enben, se la ke m ap mete yon fen nan videyo nou pou jodi a. N pa fè videyo a twò long. Mwen espere ke nou t kwaze ankò nan yon lòt videyo sou chanèl sa a ki se Tom Prodz.